e pa senpleman kou taks, kou kredi ke nou ofri. Like, espesyalman like the digital marketing, um, si m kòmanse li sou, lè w rive nan website la, just al nan eronqacademy.com, so w ap wè tout kou ke nou, uh, nou ofri yo, ke ou menm ou ka pran l. So, like, um, tout kou sa yo, se nou menm, the, uh, moun ki certified ki bay kou sa yo. Se pa senpleman ke, uh, ou just, moun nan di w, pran kou sa epi lè w gade se yon e-book ki vin jwenn ou, kòman, sa w pral aprann ladan l? Ki sa w pral aprann ladan l? Se sa k fè m di tou, jodi a, se pa plis sistèm moun yo bezwen, se trening. Se trening nan vrèman vrèman enpòtan. Bay yo nan lari a. E paske sa k pase, nou wè gen anpil moun ki swa ki vle evolye nan sistèm nan, k al jwenn yon moun pou, an n di pa egzanp, yon store sou Shopify mande yo, m ta renmen gen yon store dropshipping. Epi yo rele yon konpayi, konpayi an fè l pou yo. Men, kliyan an pa ka manage store an paske li pa gen kapasite pou l manage store an. So kliyan sa yo sa yo bezwen se training. Yo bezwen training paske si yo gen training yo ka manage pwòp sistèm pa yo e ansanm avèk bon an n di Shopify avèk Facebook Ad, Instagram jodi a yon moun ka chita lakay li l ap manage yon multimillion dollar store san l pa gen yon grenn pwodui lakay li just yon sistèm ke l ap manage men pou l fè l l ap bezwen training pou sa. Ok sa la mon bonis ou menm kap swiv la ou tout ti mesye kap koupe yo koupe lage voye lale ou menm ki gen nan 400 500 konbyen 500 mil ayisyen ki antre nan ki te antre ya la depi ou gen yon sosyal ou gen yon lisans otomatikman kreye yon LLC kreye yon LLC kreye yon LLC oswa klike nan link ki anba video sa nap mete yon link anba video sa klike sou li kreye yon LLC matter of fact nap just diw men koman pou fèl ou kisa li si w nan Florida just al nan Sunbiz epi ou non make sure non an on non ki komesyal i ka last name i ka last name ou multi service LLC kreye yon LLC epi metel chita la ouvri yon bank account Menm si, bon menm ou menm ki nan entènasyonal la ou ka Ayiti, ou voye yon LLC isit. Bon, nou di moun yo tou, depi yon moun gen yon paj Facebook jodi an la, ou deja ap fè maketing, ou just petèt poko gen yon pwodui oubyen sèvis ke wap vann. So, depi ou gen yon paj Facebook, yon paj TikTok, yon paj YouTube, ou deja prè, se yon, se yon biznis ou genyen. Petèt kounye a ou pa gen, ou pa gen sèvis pou vann, oubyen ou pa gen pwodui. So, se bagay sa ou ka vin aprann, ou ka vin.
you know, aprann digital marketing oubyen digital product, ou ka vann digital product sou paj Facebook ou via yon LLC ke w kreye. So, yon moun jodi a, nou tout nèt ta sipoze gon miltisèvis lakay nou. Kòrèk. Nan telefòn, bon, e pa lakay nou, nan telefòn nou, telefòn nou ta sipoze yon miltisèvis. Kòrèk. Rezon k fè m di, m di nou sa, which is m konnen nou tout nou byen ebile li, like, se, like, nan moman, sikonstans imigrasyon an ye la, koz avèk gran papa nou Trump nou pa konn nou pa konn ki se just nou wè market la ap monte lap desann lap monte lap desann sa kap fè w mal la li byen pou yon lòt moun ou tande sa m di w la sa kap fè w mal la kounye a m te ka di ke nap soufri ke nap strese koz gen an nou di ke si w vin pèdi travay ou se yon pwoblèm But gon lòt moun kap fon kòb yon lòt kote. So e sak fè li trè enpòtan pou gen international skill. So si w gon international skill, biznis ou kitan kreye isit deja. Lè w gon LLC se yon biznis ke w gen, ou kitan genyen. Sa vle di ke li pa li pa li pa li pa espire. Senpleman chak ane nan chak ane ou gen pou renew l. si w pa renew l sa se ou menm. So the moment ke ou fin ou fin gen li ou ap ba yon lòt bagay rele yon EIN number. Ou fin gen EIN number which is ki se nan sit IRS la ke wap fè l. So li trè enpòtan chak grenn moun kap gade video sa menm si ou pa chonje anyen ke n te di chonje sa kreye yon LLC. Yeah. It's either ke ou ka fè l pou kò w oswa kontakte yon pwofesyonèl. Li pa oblije ki li pa oblije nou menm nan eronk yo. Make sure ke chak moun nou chak gen yon LLC and then kounye a ke apresa vin pran yon fò vin pran yon vin pran yon kou So tout kou nou yo mnde ka yo international skill ou pa oblije kite lakay ou, menm tax lan nan tout 50 eta kote wap viv la tout klas la ap fèt nan zoom, tout lòt elèv yo kite la ale dènye nan ane ane sa ki sot pase an so yo menm yap bay testimony yo ou menm ou gen pou wè pou wè sa kap fèt la so li trè enpòtan chak grenn moun nan fanmi nou nou chak sipoze gen yon LLC so lè kisal vin ye kounya epi si nou 3 nan yon kay madanm pitit kredi nou tout sipoze bon koz son bagay ke ou pap janm tande nou sispann pale andedan ENQ menm si pandan nap manje wap tande nou di kredi. Ya paske kredi k ban nou aksè nou manje. Egzakteman poum chita devanw la pou map pale avèw la kredi mikwo sa ou sou kredi tout sa ou sou kredi. Sa w pral di, Those are good debt, gen move dèt, gen good debt. Sou kounye a, si w fin gen yon bon kredi kat 25 mil dola zanmi m, kounye a ou desann nan, m pa pral, yo pa peye m pou avètayzin nan, ou desann nan yonn nan, nan gwo store yo nan mall la. Kounye a ou pran detwa valiz oswa detwa soulye. Detwa Gucci. Ok, wè bro, misye fè avètayzin nan. Guess what happen? So, kounye a, it vin yon bad debt, but kounye a, si ke nou vin, nou fin, nou fin jwenn kredi nou ranje, bank lan bay madanm ou 50 mil, menm bank lan, li ba ou 50 mil, li bay piti ou a 50 mil, konbyen l gen, konbyen l gen la? Li gen 150 mil.
150 mil. So kounye a ou pa panse ou ka son multi family? Otomatik ou ka fè sa. Of course, kounye a, sa son lòt kou ankò. Ki sa l vin ye? Koz andedan A1 ki a lè nou di w nou kenbe men w step by step. So now, imajine ke ou gen access a 150, 250 mil dola. Kounye a ou ka achte yon multi, ou ka achte.